Dòz piblik, se tout sa ki egziste nan yon peyi ki pa apateni a yon moun an patikilye, men ki apateni a tout moun ansanm. Gen de bagay se byen pèsonèl ou yo ye, men gen de bagay se byen pa w yo ye tou wi, men yo pa byen pèsonèl ou, se byen piblik Se byen kolektif. Alò la, nou sanble nou, nou te konprann sa wi a yon moman detèmine. Nou te konn fè distengo a wi, distenksyon ant byen piblik ak byen prive. Men o fil di tan, nou vin, kòm si m ta di w la, vin tounen dèyè. Ce n'est rien des avadra nou fè sa n vle e nou pa oblije tenu kont de l'interêt collectif de l'interêt tout moun e se grav ekzanp nap gade jodi a la e kap dewoule kounya la nan moman nap pale avw la se Donald Trump tou pwisan kap parèt nan la jistis pa pou di ap parèt non la jistis ap aretel byen antandi ou konnen nan sistèm jistis ameriken an yo genyen de fòmil pou menm lè yo arete w ou gen dwa sòti menm lè a tou Gen de garanti ou ka bay, gen de demand avoka w ka fè, yo kapab aksepte yo, epi vi m kapab di enpòtans pèsonaj la tou, yo oblije teni kont don seri de faktè, menm lè yo pa di li, men yo pa pral kouri al pran misye mete l nan prizon. Men fò ta wè kantite sekirite, eskòt, yo bay misye pou yo mennen l nan tribinal la, kote lè l rive jij la ap fòmèlman pwononse pwononse arestasyon li. Epi apre sa, y a diskite kòman y ap kite l ale. Pwobableman li prale, yo p ap kenbe li. E gen bagay l ap fè pou li pa rete. E dayè li deja pwograme li prale Nou Jèze la, sòti l sòti nan tribinal la li prale nan kanpay. Donk l ap pousuiv kanpay elektoral li. Donk li konnen l ap sòti. Sepandan l ap rete tankou sa m ta di w la yon Yon prizonye lage, yon sòt de libète pwovizwa. Yon libète pwovizwa. E note ke misye gen libète pwovizwa sa a deja Nouyòk. Yo te arete misye pou yon lòt dosye. Sa se dosye yon madanm misye te grese pat li pou l pa t pale e sa l te fè avè l. e se yon lajan eleksyon misye te pèmèt li fè sa, li pat gen dwa epi kounya la nan Miami se yon lòt dosye e dosye sa pi lou e misye gen 37 chèf dakizasyon sou dol dosye sa se dosye ki gen a wè ak yon seri de dokiman e top sekrè Misye te gen nan menn kòm prezidan ke sanble li pat sòti pou l remèt, li menm t ap pale de entansyon malonèt li genyen vizavi dokiman sa yo, e san di pètèt yo gen dwa akize misye dèske l s on espyon ki te antre nan Mezon Blanch. Donk se gwo akizasyon. Donk Msye aktyèlman la, pandan map pale avè w la la, li devan jij la nan yon tribinal federal ameriken kap deside sou sò li. Gen de jij fou, tèt chaje, ki ta gen dwa di msye monchè w ap tou rete la. Men se tap gwo pwoblèm Ozetazini. Bon, nou pa konnen si yo pare pou sa. De tout fason, msye, e menm pou Kèlke segond misye ap anba kòd selon les procédures donk se nan sa misye ye la alò sa m vle di w se kòm mwen te kòmanse di n ap gade kòman bagay yo ap fèt nan lemond e kòman nou menm n ap fè yo an Ayiti pou montre w kòman nou an reta. m pran egzanp Trump lan, men lòt jou la a, gen yon tribinal ki kondane ansyen prezidan fransè a, Sarkozy, pou l fè dezan nan prizon. Se ann apèl misye prale pou wè ki sa yo kapab fè pou li. Men, lajistis fransèz kondane misye. Misye te gen yon premye kondanasyon nan yon tribinal de premyè enstans, li pran yon dezyèm kondanasyon nan yon tribinal, nan yon kou dapèl. Kounye a, misye pral gade pou wè sa yo ka di l nan kasasyon. Se apeprè menm sistèm nan nou gen. Li pral eseye kase jijman an nan kasasyon. Bon, si jijman an gen pwoblèm ladan l, petèt ke misye ka reyisi, men, dan le ka kontrè, Misye ap oblije pran dispozisyon pou l fè dezan prizon. Nou gen ka anpil lòt peyi kote nou wè yo pousuiv swa de chèf deta an fonksyon, swa de ansyen chèf deta. Nou ka site w Lafrik di Sid, nou ka site w Gwatemala, nou ka site w Ondiras, nou ka site w Pewou, Nou ka site w anpil lòt peyi ankò kote yo pouswiv de moun ki te dan de ot fonksyon, e sa anpil la konsène la Repiblik Dominikèn tou wi, dansyen prezidan Repiblik Dominikèn ka ale nan prizon. Donk se nan sistèm de dwa. modèn lan, se fè ke pa gen pèsonn ki sou tèt lajistis, e tout moun dwe reponn de zak ou, de sa w fè. Pa gen de moun ki gen plis privilèj, plis iminite Pa son w lòt nan sistèm sa yo. Y ap pouswiv ou. E se sa k fè lè ke ou nan de fonksyon piblik, w ap mache sou pinga w. Mwen gen istwa yon zanmi m ki byen avèk yon otorite nan lajistis nan peyi Etazini. Li Ofri otorite a ki se zanmi li e ki te zanmi n byen avan ke li vin nan pozisyon ke l ye a. Li ofri l pou l mennen l nan match. Ou konnen otorite a oblije al mande konseye li si pou l aksepte ale nan match la Si pou l aksepte pran biyè match la, tikè pou l al nan match la, paske fonksyon n nan limite l nan posibilite pou l resevwa kado. Li pa dwe resevwa kado nan men moun. Li pa dwe resevwa avantaj. Li pa dwe, paske li fèt pou nan pozisyon n nan. Pou li entretab. Pou l pa dwe pèsonn. E pou lè l ap pran sanksyon, pou l pran sanksyon menm kont papa l. Donk nou wè nan ki nivo etik, moral, pratik fonksyon piblik yo vin ye nan lemonn. Donk nou pale w la de ka E Trump lan, ilèvrè ke patizan n yo leve kanpe pou fè konnen ke se pèsekisyon politik Biden ap fè, e patati e patata. Bon, se dwa yo, se plan, se estrateji batay yo, e se nòmal, se de bòn gè. Men, yo tout yo konnen gen yon lajistis nan peyi Etazini e ki.

dechire l, li gen dwa fè kado l, li gen dwa vann li si dokiman an se pou li. Men si dokiman an pa pou li, dokiman an se yon dokiman deta e se byen piblik li ye, li pa gen dwa kenbe l e l pa gen dwa gen pwojè, entansyon pou l trafike l. E depi yo gen prèv ke ou fè sa, e sitou se dokiman ki gen rapò avèk kesyon nikleyè, de bagay konsa, enben otomatikman yo wè ke ou kapab yon espyon. Ou kapab ap pran dokiman an pou w al vann e peyi etranje e petèt lenmi Etazini. Donk, poutèt sa y ap pousuiv misye. Men, sa ki enpòtan, se pa nati sa y ap repwoche misye a, y a di papye yo non. Se pou nou wè sa yo rele byen piblik avèk byen prive. Se byen piblik li ye, misye te dwe remèt li. Gen lòt prezidan ameriken, gen vis prezidan tou, yo vin dekouvri pandan y ap envestige Trump, yo vin Yo vin dekouvri ke yo te gen dokiman ofisyèl nan men yo tou. Yo menm, yo kouri remèt. Yo pa fè ren dong. Men Trump li menm t ap fè ren dong. E l ap fè ren dong ak bagay ki pa pou li. Donk, yo trennen misye devan lajistis. Ki leson nou sipoze tire de sa a tou lè nivo nou ye nan Leta a? A tou lè nivo, fò n pa wè l konsène sèlman direktè yo, minis yo, premye minis yo, prezidan yo. Se pa yo sèlman non. Se tout anplwaye Leta, tout fonksyonè piblik. ki gen byen leta nan men yo, ebyen se pou yo fè yon uzaj rezonab, an nou di yon uzaj legal de sa yo gen nan men yo. Paske sa yo gen nan men yo a, li pa pou yo. Malerezman, sa vin rive ke nou pèdi nosyon sa a. Nou pèdi nosyon sa a. Non sèlman moun ki nan pòs yo, yo bliye sa k nan men yo a pa pou yo, men nou menm, sitwayen yo, sitwayèn yo, nou fin pa dakò sa k nan men yo a se pou yo l ye, yo gen dwa fè sa yo vle avè l. E se sa kap tiye Ayiti. Se sa kap tiye Ayiti. Nou pa gen dwa al ankenn kote tout otan nou pa dakò, tout otan nou pa reyalize, sitwayen kou sitwayèn, gon seri bagay ki pa apateni nou an patikilye, ki pa apateni nou an prive, se byen piblik yo ye. E antan ke tèl, Nou pa gen dwa trafike yo, nou pa gen dwa malmennen yo, nou pa gen dwa fè anyen dwòl avè yo antanke byen piblik. Sa a se yon bagay.